Men mwen menm ki se ti sè Wens, depi map pale fò avèk Wens, li fache avèm, Wens pa bezwen di w anyen. Donk, lè l vin nan kay lan, li pap dakò, ni mwen menm tou m pap dakò pou l ap mache oubyen pou Wens, pou w wè Wens, pou w ap gad Wens nan je bay sal. Ou se yon moun ki jalouz anpil. Donk pou evite diskisyon, map peye w mwa ou travay lan. Pou m ka fè kè w kontan, m ap peye w mwa w pa t menm travay menm. M ap ban w mwa anplis. M ap peye w kòb ou pou w fè ti valiz ou pou w ale. Ou pa bezwen di Wens anyen. Epi pou w ale pou w kite kay lan paske e la l ap vin abite ansanm avèk mwen. Ou tande sa m di w la? Bon madanm, m pa p fè anyen. Si demwazèl la vin li te bon. M pa wè pou ki rezon m pa ka reponn ou. Map toujou fè tout travay. Mèt men m pa fè anyen ki mal. Men non, m pa di w fè anyen ki mal. M konnen w pa fè anyen ki mal. Men demwazèl ou konnen se mennaj Wendy li ye. Dayè depi moun gen yon mennaj, lap sansib pou mennaj li. Tout sa te konn fè yo, lap fè yo pou mennaj li. Epi ok! Ki pwoblèm ki genyen? Okontrè si map fè sa e se pou ou, map fè l pou w pa nan zen ansanm avè l paske depi li wè w pase kot Wendy, ou gade l nan je, li ka menm vole sou ou pou evite. Se bon e paske m renmen w ki fè map fè sa. Ok madam vava m konprann tout sa w di ou pa bezwen peye m non kòm se mesye Wens ki te fè m vin travay la li anndan chanm nan m ap tou al di l sa. Oh oh sa gen la on prank m ap fè ansanm avèk ou wi. Sa prank la madam. Esam konnen timoun nan bòl yo tou wi. Prank lan son jwèt.

Oh kareman oh li pral pot papal pou Wendy oh tanm se Wendy ki te mennem la m pral tou di Wendy sa gad yon tifi soumoun mesye gad menn sa m fè pa mache non menn antouka m pap bay vag plan sou plan m gon lòt plan kounya bon wè plan sa m pral pase a laksyon lap pi di toujou konnen tifi sa pa konn anba kiyès li pran nan.

Wè wè nswi gasonm sak gen la a tout bagay anfòm wi la gasonm ou konnen nou la ap lite kòman sa ye menm byen mwen la wi tout bagay ok so lekòl la anfòm ou konnen nap frape so nan mare konn ba yo deja. Lè ou konnen. Sèlman, sèlman Vava ka ba m dezòd. Si m te gen kote pou m kole. Ya, ya tonton, so Vava pa respekte m. E.

Pou mèt anndan, sou chak jou l ap respekte l, l ap di sèvant lan yon mo bagay ki pa fezab sou okasyon sikonzan. Non, m pa nan sistèm sa yo sou. Epi sou, m pa vle men sou li non, paske ou konn menm si m kranmase l, men m pa renmen fason l ap viv avè m nan. Sou m kwè ke ou ka fè w pase nan kay la pou wè si sa ka pase yo. Yeah tonton li gen yon seri de zanmi fi se chak jou vin nan zanmi nan kay la so fè eskandal ah pwoblèm pwoblèm wi tonton. Apa mwen menm men sa map fè eh map vin lòt bwa nan semèn nan m panse nap pale plis sou sa ok pa enkyete w rete tèt frèt pa bay tèt ou pwoblèm non pa pale lèd anyen relax apre nan semèn nan nap jere sa dakò pitit gason m. Anpil moun pase la. Sa visa an ap pele. Moun sa janm rele m fasil non lè l pase la. Kèk pwoblèm kèk keyimi k ap pase. M pa panse vava nan yon moun ki tèlman dwòl pou ta gen pwoblèm antre yo jan moun sa yo saj. Antouka nan semèn nan m ap pase lòtbò a.

Jèn rèv? Men kòman sa? E se premye fwa w poze m kesyon sa wi? Sa k pase ou gen pwoblèm avè l? Non freo, se pa anyen okontrè m alèz a jèn rèv kounye a. Lè w pa la m bay blag avè l, m penyen l, m menm pwomèt li depi m vwayaje m ap ba l anpil bagay m genyen. Se yon sista? Ou pral sòti an? Bon, si sa ta vre m t ap kontan anpil paske Bondye gen lè pase nan kò yo.

Bon sa gen la menm. Poze wi menm tap cho. Monchè e ou pa rekonèt mwen non? Non. Lap difisil pou rekonèt mwen baz. Non pam se BMG baz. E m se zanmi Jay. Jay te bawon kòl pa vre? Ah yeah Jay yeah misye te banm yon kòl wi. Misye tap nèm menm. Ok baz se mwen menm ki te fè misye rele w baz. Ah ok men pou ki rezon menm?
M gen yon enfòmasyon menm e Gaby bon sou ou pa vre? Gaby?
Kouman ou ka fin di bonswa? Talè, talè. Lè Jay te riw la, kisa misye te diw? Ah, misye te dim yon pakèt bagay Lè Jay te riw la, m te kanpe devan Jay pandan Jay tap pale avèw, se mwen menm ki te di misye, Relo paske lapèn yon gason se pou tout gason patnè. E ou gon ti bagay ou fè menn ki pa rèt non gen mawozo baz, banm tou mete w alèz, bagay sa yo depi an 1970 yo pa fè yo ankò, bagay voye nèg koze pou ou. E anplis, daprè enfòmasyon, de twa a kat san dola ke ou bay misye, misye di ou pral achte ti flè bay fanm ke l pa wè l anpil. E pa sa? Ou bay kòb pou l al fè fanm sipriz pou ou. Moun pa fè moun sipriz pou moun baz. Moun pa ret ap pwòp tèt pa w vin fè sipriz baz. Ou wè sa m di w la? Ya m konn sa w di a. E pou plis enfo. Fanm nan pa ti menn. E m konn Jay te di w sa tou. Yo, Jay di m bagay sa menm. Men kounya ou vini ou dim ou dim sa ankò wi yo yo bagay sa nève mwen papa. M pral di yon bagay e daprè plis enfo pase mwen menm se chen vil la m ye daprè tout enfo kem genyen fanm nan pase bèl moman patnè a avanl ale a misye bèl moman baay a gèbi bèl moman baay paske sak pase lè w voye misye koze pou ou an. Fanm nan di misye li pa renmen w komsi ou toujou a gwo chemiz bay ou manke nan stil li e ti blòdè bay dread menm jan nèg tout lidem dim menm non menm si w te voye m tap pran fanm nan patnè bay e fanm e nèg a dread fanm nan renmen wè sam di lan. Kòman w fè gen enfòmasyon sa yo kòman w fè gen enfòmasyon sa yo. M te di w sa deja ou pat tande l talè a banm repete l pou m se chen vil lan patnè bay sa kap pase nan jounen la nèt m pa konnen baz gè bgy lòt lòt lòt lòt tout bagay nèt m konnen baz. Wè sa m di w lan? So, sèlman sa m ka di w bay. Revanj, moun pa tire revanj pou moun. Ou gen 2 fason w ka rekipere kòb sa w pèdi a, e konfyanso misye vòlè a. Nimewo 1, se sa w chèche pran madanm misye, si l gen madanm bay nèg sa yo, w ap a e moun y ap manyen nan vil la. Nimewo 2, si w ka bat misye, kwaza misye fè defay. E si w pa ka bat misye pou kò, w mèt jere m on ti bagay, se menm nan menm kòb ou te ba li goumen pou wè, w mèt jere m on ti bagay epi m ap ede w bay misye kèk fay. Pou m di yon ti bagay, ou konnen, ou konnen, goumen ansanm avè l la, avèk Edem goumen an, m pa fin si non paske w konnen m al legliz bagay sa yo depi piti m leve, m leve nan bagay. Bon, ban m ba w solisyon.
Pran telefòn ou rele misye di misye ou bezwen l pou l ka vin kote w lè l disponib. Petèt lè misye vin kote w a jere sa pi byen baz.

Yo sa fè 2 fwa menn m jwenn nouvèl sa. Jay di m li epi w vin di m li ankò menn sa vle di se yon nouvèl. Mache pou mayo zo menn sa. Fè sa rapid baz. Rele misye menn. M nan rele misye menn m ap met kite yon vòys sou misye epi lè fini m nan rele l. Yo Gèvi sa cho menn. Yo tande yon bagay freo. Sa fè 2 fwa. 2 moun ki vin kote m. Yo banm menm menm enfòmasyon, banm menm menm pawòl la frèm. Sa vle di ke m voye w al pale avèk yon fi pou mwen menm epi ou pran fanm nan. Pa vre? De tout fason, si w pa fè anyen freo, tcheke m ok?

Bon jiska prezan m santi w fon ti pè misye tou wi e sak fè misye bon sou a nan konvèsasyon mwen voye la m wè w kòm si w anvi tranble ou prèske di tonton gèbi. Epa pè an pasan m pral bezwen nou m pral bezwen ni ou menm ni Jay paske fò nou ede m fò nou ede m vanje kout misye. Pa gen pwoblèm bro e m pa konnen si misye ap vini si misye vini kote w menm Jay tout bagay nenpòt bagay e.

M pa bezwen konn pou kèk kesyon fache a. Ou mete bra madanm mwen dozado avèk vye mesaj sa ou voye a bay. Ki fanm ou pran? Ok tande emisyon nan. Ki fanm ou pran?
Ou banm regle yon bagay pou map regle bagay la avèl. M te di ou banm yon ti tan, pa vre? M di ou banm yon ti tan pou m ka regle bagay la avèl. Yo Gaby.
Yo gad sa ou fè kounya. Yo Gaby, ou tap ou tap woule m depi lontan freo.